Jan m te soulinye l yè, genyen yon nouvèl pwomosyon ki sòti nan FADH, kote ke pwomosyon sa ki sòti, yo di ke nèg sa yo di, yo pral fè pye sòl. Eehh e pwoblèm, yo pral fè pye sòl, ou konprann, donk se sa yo di, Florence. Ou m pa rayi rara, Eben koman m ta fè rayi rara monche eben se ti rara wa tande son an Pierry eh Pierry tap danse la nou salye tout zanmi nan gran nò ki konekte epi map mande paske m gen plizyè mesaj ke mwen jwenn kom kwa towo ki rele Emmanuel Vertilaire la Misye ta ap bay presyon sou ekip radyo Star FM nan Nò. E Maryaj Vertilè a kite m di w sa, bon, monchè, ou sot, dayè non w sot site nan kase bnc, nan vòlò lajan peyi a. Nou pa itil anyen, Jean Charles Moïse mete w la w al souse peyi a. Ou fin fè kont lajan w non site nan skandal koripsyon pasi pala, ou fè kont milyon w, lajan sèvis ransèyman nan men nou pa itil peyi a anyen, ensekirite ap vale tèren, jiskaske n fè 2 zan n pa fè absoliman anyen ke piye kès leta. Donk sou retounen nan nò, jis fè silans. Pa panse w ka bay pèsòn presyon, dayè se Radio Star m kwè se li menm menm ki kontribye nan mete w kote w te ye w t ap souse a. Donk si w te rekonesan, fò w ta panse avèk radyo sa pou byenfè ke radyo a fè pou w. E m tande w gon sèl foli frekant monte w e pou w gen foli atake Radio Star FM nan Kap Ayisyen, dans le Nord, alòske se radyo sa ki pèmèt ke tout moun nan Gran Nò konekte emisyon Ti Koze ak Tenten. Foli frekon ou genyen, foli soumoun ou genyen, ou sot piye kès leta, pèsòn pa di w anyen, paske se yon pèp sitirè, toleran, kounye a ou al chita, ou al gonfle kò w lakay ou la, kòm si pa gen moun k ap mande w kont, paske se yon sosyete sitirè. Men jou gen moun k ap fè peyi, y ap mande nou kont e y ap mare n tankou krab. pou jan nou gagote lajan leta san n pa itil peyi a anyen ditou. M swete w pran men w epi pran responsabilite w paske w pa ka bay pèsòn presyon la a, ou fèk sot fè richès ou sou peyi a san w pa itil anyen, donk kontinye manje ti sa w te fè nan leta a. Donk pa anmède moun k ap travay, sitwayen k ap travay pou diyman ki pa nan vòlò menm jan avè n ki fin prita leta a. Emmanuel Vertilaire, e son premye avètisman, donk fè respè w tonton. M tande pawòl yo, pou l rive nan zòrèy Tete. Donk, n ap jwe avèk yon pakèt bagay nan foli sou moun nou, paske nou gon pèp k ap dòmi. Paske si n te gon bon pèp, nou pa t ap ka dòmi lakay nou non. Ooh! Pou yon nèg, pou, tande, pou sa w pase la kòm prezidan, pou vil Okap sal tankou pen ti dan, anyen w pa regle ladan l? Sa di, men moman ou te ka ogmante bidjè, dayè nou pa gen kenn kontwòl, pa gen palman, ou te ka pèmèt ke majistra Okap la omwen gen kapasite menm jan Wilson Jeudi gen mwayen nan menl pou netwaye vil Okap. E n tèlman salòp, on vil kap pèmèt ke touris ap rantre ladanl wi. Ou pa wè Ariana vin la kote lale, kotel rete plis se pa Okap, li dòmi Okap. Kote w wè mesye yo rele pa okap sa di on vil kap atire touris epil sal tankou peny ti dan pil fatra ou pa menm wont Emmanuel Vertilaire kòm ansyen prezidan ou pa menm fè vètyèr ou pa menm fè baryè boutèy zòn lakay ou kòm ansyen majistra ou salòp anpil Vertilaire Emmanuel monchè o mwen w te ka fè rantre okap antre okap ou pa wè yap montre ti mesye yo la jojo bovan yap montre yo bagay yo paka al montre yo Vertière alòske son kote istorik men yo paka al avè yo tèlman l sal tèlman l sal yo paka al montre yo la epi n gon pakèt blofè sou rezo n bezwen ka kouvri peche pou nou ki ap di nan e bèl imaj pou n vann ki bèl imaj n ap vann bèl imaj nou pral vann yon labadi pandan ke moun paka mache nan vil okap. Men nou malfèktè anpil wi, kòmsi m pral vann yon labadi ki bèl pandan ke nan ruelle moun pa ka mache? Ant pòt dantre Okap sal tankou peny ti dan, ou pa vle moun di sa? Bann malfèktè, kounye a m tande w ap agay w ap anmède moun la nan radyo Star FM, w ap bay presyon. Emmanuel, kondi nèg yo di take it easy tande, take it easy tande papa, poze son w, fin manje sa w te fè epi relax, relax, relax, ou konprann? Relax, donk an al tande la entèvansyon otorite yo la nan FADH, nèg yo fè sòti la, yon m tande gen plis pase m kwè se 338 sòlda oubyen 339, e ben ki sòti la, se ayè madi a, kote ke sòlda sa yo, m kwè gen 2 ladan yo ta sanble yo voye ale pou endisipline,

M pa konn m pa konn non nèg isi. Gade bon nèg pa tèlman itil m pa tèlman chèche konn non l. Bon se nèg ki itil m konn non yo rapid rapid. Depi yon nèg itil m konn non l. Depi ou site non yon nèg la se yon itil m ap konn non l rapid rapid. Men pa itil yo pafwa m bliye non yo. M gentan bliye non yo rapid. Men tande non. Misye se yon nèg nwè l ye pa sa? Ok. Poukisa misye ap pale tout fransè sa pou kiyès? Pou des militaires haïtiens. M sure ke Si n ta fè referans ak lame endijèn, paske lè y ap pale lame Dayiti, fò nou byen sitiye ba yo kontèks yo pou n konprann yo tou. Desalin pa t gen tout tan sa a non pou ap pale pil franse sa yo. Dayè, sa w wè l di yo, e pa li ki di yo, e pa li ki ekri yo. E sa l panse a li di l. A wè, lè kat la mare nan men Desalin, li di, tande men, gen yon sèl bagay la, gen yon sèl solisyon pou n soti nan sa a, koupe tèt boule kay. Eeh sa va Ou nan pral pale fransè Hehe Enben degaje w tradui sa an fransè E fransè w pale w menm E sa li di tande non Ba la mare la Puiske bagay yon ti kras pa mare Enben Gon sèl solisyon pou n sòti la Koupe tèt boule kay epi n fin ak sa Eeh pil fransè Koute tande sa k pase Jodi a nou tèlman son peyi ki sou titèl ki restavèk kòmsi ki pa gen kolòn vètebral ki dwat Menm lame nou pas pa pou nou nou pa responsab lame bon on peyi kap fè lame lame vle di sal vle di a lè ou gen lame lòt peyi respekte ou sa di lè ou gen lame sa di son peyi ki vrèman granmoun tèt ou paske ou gen lame se sa wi bagay lan ye. Men, ki lame nap fè, nou fon lame kote ke nou pa gen anyen. E leta ayisyen pa vreman met anyen a dispozisyon lame a. M sonje te gen yon kòmandan te kriye, m bliye kòman misye rele, misye di ke nou pa bezwen anpil bagay pou n fini ak kesyon viv ansanm nan peyi a. Misye di omwen yon cha daso, omwen yon elikoptè de konba. Misye mande kelke materyèl, misye di nan 2 semèn yo mete yon fen ak kesyon sa a nan peyi a. Men leta pa bezwen mete fen ak sa. Ou pa wè Alix di w ke chak jou gen omwen 20, 30 vòl ki fèt nan ayewopò a? Se sèlman pou ameriken, donk avyon pa vole men pa gen pwoblèm, sa a dire ke, bon Jacques te di, Jacques Adler te di petèt, Jacques Adler, Jean Pierre te di petèt se vòl a men ame, vòl a men ame m pa konnen. Sa di pou misye donk tout bagay trankil? Alòske li menm si l bezwen vin Etazini, li oblije ale Kap Ayisyen. Men li aksepte ke ayopò a vòl fèt ladan l chak jou. E remake avan misye di sa, li voye pòt pawòl li, ki se pòt pawòl fabrike pnh la vin pale pou li, vin defann tèz sa a, pou montre ke ayopò a fonksyone nòmal. Nan konplo Ayiti, tande, tande, tande, tande. Nan konplo Ayiti pran, fò n gen dimansyon ki ale wo pou n konprann konplo a wi. E ba ti konplo piti liye nan. Se yon gwo konplo. Ou konpren? Si nan pale pou l'armée d'Haïti, tout français sa, men ki sak pase? Non. Se paske gen etranje nan espas la. M te di n sa deja n pa konpren. Lè ou wè nèg yo ap pale français, se pa pou Haïtien yo pale. Se pou lòt antite ki la etranje, pa egzanp, pafwa konn gen anbasadè, si gen anbasadè Kanada, Lafrans, Etazini ki la, yo pale franse pou anbasadè yo ka konprann. Sa vle di ki sa? Depi 3 anbasad yo konprann, zafè yo 10 milyon Ayisyen pa konprann. Kot sa w a konprann la w menm? Sa di, depi 3 anbasad sa yo, sa di reprezantan 3 anbasad sa yo konprann sa k ap di a. Ki mele yo di milyon Ayisyen pa konprann. E bon, ou pa konprann ou menm. Mwen menm di w sa w pa konprann toujou.
Nous disons aussi bienvenue dans les rangs de ceux qui ont reçu de cette nation une arme à feu pour assurer sa défense. Nous disons bienvenue aussi

Les Forces Armées d'Haïti, dont la devise est Honneur et Patrie. Merci aux invités qui nous ont fait honneur de leur présence. Ou tande?
Sa vle di tout sa lap pale la e pa pou solda yo non. Ou wè lap pale de bon menm kwizinyè moun ki fè manje se fransè l di yo mèsi. Ou gen dwa wè youn, ou gen dwa gen nan kizini an men ki pa menm fè preparatwa a 2. Men si franse l pale pou l di yo mèsi, pa gen pwoblèm. Men tout franse l ap pale a e pa pou sòlda yo non, se pou envite ki la a. Se pou sa l bay tout franse sa a wi.
Mèsi di nou ta vwa e koute.

Pye sol, pye sol. Lame se bel bagay wi. Yon nèg son militè. Militè ki ap toujou wè lame d'Ayiti te kapab rekrite yon pakèt ti jèn nan peyi ya. Isi o Zetazini, lè yon ti jèn ale nan militè se gwo bagay, se bel bagay li ye. Gon pakèt avantaj ke yo benefisye lè w se militè. Li ka fas, li te kapab menm bay la pou Ayiti tou. Men premye bagay ki rive se ke nou pa gen dirijan. Nou pa gen dirijan. Ti jèn nan kap di ke Kwadèboukè pye sòl la. Sa ka rive ke yo gen bon volonte wi si tout fwa ke yo ta gen mwayen nan men yo. Men e pa konsa yo pral di pye sòl la non. E pa konsa jan ou wè yo pral parèt la, yo parèt fal yo di pye sòl non. Fòk yo gen bagay nan men yo. Cha daso, elikoptè de konba. Bon drone etc rekonesans fasyal donk bon bon zam nan men yo materyèl bon blende yo bezwen tout sa yo wi materyèl pou ap debloke zòn debloke lari mache sou vagabon men se sa li ye men ekoute donk souvan pawòl yo sèlman di epi yo pa ateri paske pa gen dirijan k ap panse pou nou e son peyi konsa malerezman. Men, lè yon ti jèn al nan militè, se yon bèl bagay, ti jèn nan al nan militè. Se yon bèl bagay li ye wi, yon ti jèn k al nan lame. Men, antouka. Pye sòl, e ben pye sòl. Antouka.

Antouka, se kè kontan, se vole anlè, nèg yo kontan. Sa yo gen yon kontan konsa pa pa rete. E eh ben, se nèg sa yo ki gradye la. Se pwomosyon kapwa la mò, se pwomosyon kapwa. E ti nonm kout sa kap vole la ou kwè mouche fè longè a ou pa yon ti nonm kout men mouche men mouche atè a la rete ti nonm kout sa kap vole la wololoy ayayayy bon mwen kilè liye la oh m te ka pran de twa zanmi yo avan m ale paske dosye badjo a se demen pou m retounen sou li avèk dosye Jovenel Moïse nan. E demen, si Dye ve, m swete ke se premye dosye m manyen la, menm si nou konstate, enben, YouTube la bay pwoblèm, men n ap gade pou n wè, e pou nou kontinye fè rès semèn nan konsa, san twòp difikilte. Antretan, enben, se sa reyalite a ye. Wi, n a retounen sou dosye sa, men fò n sinyale ke Alix, misye klèman di, enben, peyi a li menm, peyi l ap byen fonksyone,